Sèvis ransèyman peyi a dejwe yè swa yon gwo tantativ koudeta, yon gwo konplo kont la sirte enteryè de leta, yon gwoup moun ki tante enfiltre Sèvis sekirite palè nasyonal nou pou yo enstale yon jij nan kou kasasyon ki te twouve twouve l nan menm espas sa ak konplotè yo. Nan moun sa yo genyen yon enspektris jeneral pnh la, dcpj ak pakè Pòtoprens e Kwadèboukè,

Pou n te planifye sèten choz. Klè, donk i mou, i mou kontakte osi, donk.
Hein?
I mou kontakte osi, donk se poukwa jatande vòt apèl, wi. Di mou konda. Mè wi, mè wi, mè wi. Bon, ekout, e, e, yo di m konsa ke, e, depi vandredi, samdi, ti konprann? Anhan.
Tout bagay anfòm wi, m tap pale avèk. Wi m tap pale ak IG Gauthier talè a, tout bagay anfòm, mwen dil ke m sanse pare poum voye mesye yo monte paske janm te eksplike nou lan m pat vle fè bagay lan o zye sou lè zye de tou l mond, m te vle tann ke tout moun rantre lakay yo ke la ri blanch poum te ka voye mesye yo monte anwo a, donk mentnan se lòd kòmandan sivil map tann konnen ke m gon siperyè chik. ki se kòdonatè sekirite a, m ap tann li ban m lòd. Bon, ofèt, m ap fin enfòme l ke mesye yo pare pou m ka voye yo. Esè Sèlman, ou pa bezwen li. Ou konn e ou pou pran respons. E ou, e ou kòdine tout operasyon yo. Ok? Ou gen pwoteksyon tout bagay dèyè ou. Ok? E ou mèt moute, ou mèt ale, sivil, sivil avè nou. Sivil e pou nou li ye, wi. Ok, trè byen. Trè byen, nou pa. E lakay nou l fòme.
Ok.
Ok? Pa gen pwoblèm. Ou mèt ale pran kòdinasyon, pase e CP ou pral ye, epi ou pral nan anbasad la, jan m te di w la. W al nan anbasad apre kèlke tan e pwojè 10 an w ap tounen ankò vin travay anba a ankò ok. Pa gen pwoblèm ditou. Ou tande frè m? E w ap pran grad wi pandan w nan anbasad la w ap pran grad frè m. Epitou ou gen yon pil lajan pou mesye yo ok m pa bezwen di w lajan k pran tan pou l konte frè m. An bon ok pa gen pwoblèm ditou. Paske se kao m te di fò w bay nèg yo prim ok. Ok pa gen pwoblèm ditou. Epi w ap kite yon nèg w ap kite yon nèg de konfyans ou ki gen grenn nan dèyè l menm jan avè w ou konprann. Ou konprann? Epi pou mete l responsab anba a. Ou konprann? Trè byen. Men m gon lòt kesyon pou ou kounye a. Donk, yon fwa ke m voye mesye yo monte aswè a, ok, pa bliye ke nou di m ke enstalasyon an ap fèt a dizè demen maten. Donk, kounye a, ok, kounye a, e Prezidan Jovenel, kounye a nou pale m de yon manda oubyen ke nou gen kont li pou mwen te kapab mennen l ban nou. N ap voye manda a, n ap voye manda a sou telefòn ou, epi w ap vin avè l. W ap vin avè l nan baz la epi l sou kont blan an. E sou kont nou l ye.
Ok. Ok men men kilè nap kilè nap ban mwen l paske konnen ke manda se aspè legal dosye a donk pa bliye ke si m pa gon manda map fè de bagay se teworis mwen ye ou konprann sa m vle di w donk
sa di la dom
jij nwèl wè men m dakò map esplike w map esplike w Philippe Depi aswè a map komanse travay pou nou. Men pandan m komanse travay pou nou depi aswè a, m pa gen anyen lan menm pou pwoteje m mwen menm. Donk de se fèt, e sak fè manda a pou mwen se li ki enpòtan. Voye l sou telefòn ou ba ou? Sivouplè.
Ok, map voye manda a sou telefòn ou ansanm avèk akize resepsyon anbasad amerikèn nan gen ladan. Ok. Tanpri, voye l pou mwen kounya, m aji kounya. Enben ok, ou pap gen pwoblèm. Paske, ok, anfòm. Ok.
Tout mesye ap pran kondisyon. Ok. Ok. Yap anndan. Tout ap su plas. Men m pre, ni prezans ou, ni prezans sivil ap la tou pou kontwole tout bagay. Ok.
Ok.
Konplotè yo toute mare sosis yo ak yon ansyen manb Depatman Deta ki se Dan Whitman ke yo di ki ta swadizan ap travay avè yo pou reyalize koudeta sa. Chèche pase sou san lè menm pèsòn ki pou sou kontakte. Ok men yo pale m tou ok de yon enstalasyon le nan lundi 8 etc. Mwen m ap vini m ap vini.
Ok poukwa paske poukwa je fe la kesyon paske pa bliye ke mwen te vle konnen kounye an prezidan li menm ki kondisyon pal bon ki sitiyasyon pal li menm. Tande ekout ekout prezidan. Le matin si rete jisko 7 au matin wap tande m. Wi map tande w klè m kontan. Le 7 la nap oblije kontrole li ou konprann nap oblije kounya m pa konnen te gon manda tou pou ekzekite yap oblije pran li pou yo vin metel nan ou konnen konplèks peti bwa. Konplèks ki pi ba anbasad amerikèn nan. wi.
Yon pwotokòl dakò te gentan siyen ak tout lis moun yo te genyen nan men yo pou y al mete nan pouvwa defakto a apre yo fin asasine Prezidan Jovenel Moïse. Nou vin chèche.
Trè byen. Mezi peye l paske mwen loje nan Peti Bwa. Ok, ok, trè byen. Doga di ke, bon madanm, tu sais que je vais, m vle, m vle konn tout operasyon bagay la. Di ke toi tu seras a Peti Bwa, donk tout deplasman w, ok, y ap asire l mwen menm. Wi, y ap voye deplasman pou mwen. Ok.
Paske lè sa eske map gentan mka vini pandan se tan bezwen vin fè yon a la fin vin fon gade e kote e enstalasyon ap fèt. Trè byen.
Nou pale a.
Trè byen.
Ok. Trè byen.

Dayè menm konplèks kote yo arete yo t ap fè konplo a se pou Jan Mari Vòb, Youri Chevri ak Nenel Cassy ki te reskonsab pou yo ame avèk finanse Fantom 509 pou òganize koudeta a, plizyè manb nan Kou de Kasasyon, Mèt Mario Beauvoir, avèk anpil lòt manb nan sektè opozisyon an. Pou kounya anpil deja nan men lajistis e anpil lòt manda pral emèt pou mete tout konplis yo anba kòd. Wi mon commandant.
Wi, jan di ke e e e. e lis moun e lis ekip foutbòl la ou konprann lis ekip foutbòl la e se se sou nap travay la paske m pap ka fèl pou kò mwen paske fòm konnen fòm konnen non abit ou konprann donk mwen di mwen pede abit se la m tal dèyèl la kote yon moun moun nan pa la pou l te banm non tout abit yo apresa pou mwen tape yo pou yo voye ou konprann se sa map fè la kounye a paske fò genyen fò genyen. Fò genyen ou konprann si ap genyen ou konprann moun moun legliz yo konprann tout tout moun sa yo konprann. Antouka, aprè tantativ koudeta rate sa, prezidan an di l motive pou l fè respekte lalwa kòm sa dwa.